Otorite yo anonse ke Kenyan yo ap kòmanse debake an Ayiti an Fevriye. Premye Minis lan di ke nou kapab kòmanse santi yon ti rezilta apati de premye trimès ane 2024 la. Antretan, yo kontinye vyole, yo kontinye piye, yo kontinye kidnape. Pa gen yon jou ki pase pou pa gen yon moun ke yo anlve. Nou gen devan nou yon bilan ke chofè yo prezante, kote yo fè kwè ke genyen 9 ki te anlve, an fèt ke de bandi te anlve di premye janvye a desanm 2023. Gen 3 chofè yo brile, gen 4 chofè ke polisye blese tou.

Sikilasyon tout sitwayen redwi. Jodi an, yon Ayisyen pa menm panse ale dan le Gran Nò, ankò mwens dan le Gran Sid, kote ke ou gen yon Matisan pou travèse, ou gen yon Maryani pou travèse. Jodi an, donk se pa vwa ayeryèn moun kapab jodi an soti nan kapital lan pou ale an pwovens e fò gen mwayen pou sa. Pa gen anpil vòl ki asire trajè sa yo. Sitiyasyon li trè preyokipan. Mesye Delva, mwen. Kontan gen posiblite pou m tande ou maten an, anpil oditè pare tou pou tande kòman ou menm antan ke ekspè, antan ke moun ki gen lontan l ap bay konsèy, ap di men sa k ta dwe fèt, men nou pa wè ke konsèy yo mete yo an pratik, okontrè nou wè ke sitiyasyon ap dejenere, leta ayisyen ap pèdi kontwòl, si w vle, ap pèdi kontwòl peyi an, se chak jou gon teritwa de pli ki è pèdi, e pou m repete pawòl minis.

E malerezman, ankò yon fwa, Wendell, dan de sikonstans m t ap tande bilan, yon bilan katastwofik e ke w t ap prezante la a, e se trè zenkyetan. Bon, e nou a chak fwa nou gen lenpresyon ke n ap plonje ankò, ankò plis. Men jondi an, n ap, nou toujou bay konsèy e pami anpil lòt moun ankò ki toujou kontribye avèk eksperyans yo, konesans ke yo genyen de teren, de kesyon sekirite, pou yo wè si yo a alète a chak fwa otorite yo, E devan sitiyasyon dramatik sa ke konpatriyòt nou yo, moun ki viv nan peyi yo, ap andire chak jou, e ou di li, e de jou an jou ou gen lenpresyon ke sitiyasyon an l ap agrave, e ou wè ke mesye ame yo, mesye gang yo y ap ganye de plizanpli de teritwa, tankou m toujou di li, genyen, e m kapab di l ankò yon fwa san krent dètre demanti, ke gon sèvo dèyè sa kap fèt la la. E si wap pran sa yo rele kareman okipasyon e teritwa yo, ou wè se pa kanmenm e de teritwa ke nèg yo annik pran konsa san pa gen yon enterè estratejik e nan deplwaman. Dayè ou wè yo menm yo met tèt yo ansanm pa rapò a yon seri de zòn petèt ke yo ka bezwen, yo antann yo e pou yo kapab e kontwole e zòn sa yo ki rapòte yo. Paske jodi a la a lè wap pran alò mwen raple m e lè m te nan e lè m te minis enteryè nou te fè mobilizasyon fiskal. e pou nou te motive komin yo pou yo kapab wè si ya sekwe kò yo pou yo rantre e resèt pwòp a yo menm e ou gen lenpresyon tout sa ki te nan lis la e kit se CFPB kit se patant sou kesyon e antwopozaj sou kesyon e simityè sou kesyon transpò e stasyon yo e ou wè se gang yo kap fèl jodi a pou nan plas leta. Donk se preske nou tounen kanmenm devan dèyè e avèk petèt menm o nivo de rezèv kabiran nou ou wè ke se gang yo k kontwole l, pou yon kamyon sòti e fò l peye e pou moun pase e nan wout nasyonal nou yo e fò ke l peye. Donk se nan kontèks sa a ke m panse ke e fòs miltinasyonal la. E mwen vle kwè ke se kan menm yon misyon ki pral vin evalye. Bon, mwen kwè te gen yon misyon ki te la deja. Men pa bliye Wendell ke otorite yo te rankontre avèk de reprezantan dabò de misyon an. E gen de wo responsab ki te deplore yon absans de plan di kote ayisyen. Donk nou pa kapab blame kounye an la otorite ki vle ba nou kout men yo, peyi ki vle ba nou kout men yo. Yo pap vin fè travay la pou nou e yo byen di l a chak fwa y ap vini an sipò a la pnh. Otreman di, yo byen di l e donk 300 an e m pa konnen a pati de ki sa evalyasyon sa a fèt, m pa konnen ke kèl son lè kritè etabli men e mwen panse ke se kab on misyon devalyasyon ankò yn fwa e ki pral petèt fè trene e on vre deplwaman paske menm otorite yo k ap dirije nou yo rekonèt ke yo pa ka tann ankò. M kwè Premye Minis Ariel Henry te di l ke nou pa ka tann. e popilasyon o zabwa popilasyon ap viv yon strès ki omni prezan e donk m panse ke e se fevriye a se deja two lwen selon anpil obsèvatè e selon sa dwe kap pase sou teren an donk mwen vle kwè se yon premye pa dan la bòn direksyon e ke se pa yon trennen ap trennen m kwè ke 26 janvye ap genyen vèdik e kou e o kenya ki pou deside finalman e demisyon an gen de kesyon de fon e kap abòde e vwe yon non yo poko akòde. E m kwè ke genyen leve de fon ki pou fèt tou, tout sa yo poko finalize. Donk se petèt yon balon desè e dè twoup ki von arive men m pa kwè nou pral atann nou a yon gran chanjman o nivo de konfigirasyon teren an, strikti sekirite e peyi a lè twoup e premye eleman sa yo ap rive. Poukisa selon ou menm? Decideur internationaux yo, yo opte pour policier, yo pa opte pour militaire. Bon, m panse ke sa toujou rete la pozisyon de lentènasyonal pa rapò o fòs zame dayiti, yo kenbe diskou ke yo te toujou genyen an, ke yo pa vle l, otreman di yo pa vle sipòte, otreman di ou kapab gen fòs ame a si w vle ou menm, men pa atann aske ou pral resevwa fon de lentènasyonal pou lame sa. Donk se yon chwa ke pou otorite yo fè, paske Wendel ou defini e fòs yon peyi pa rapò o menas okèl li fè fas. Jodi an la a, m menm di w la pli grand menas pou Ayiti, se katastwòf natirèl. Ou wè 2 de zè tan, 3 zè de tan lapli yè swa, sa l gen tan fè peyi a. E donk se la rezon pou lakèl, e si w pran menas yo, si w pran kesyon kontrebann nan, ki se youn nan pi gwo menas a ekonomi nou an, ki fè ke nou pa kapab gen fon, nou pa ka gen mwayen pou nou peye fonksyonè leta yo, nou tap tande acherarak ki trè jis paske souvan moun ap pale de lapolis fòn peye polisye yo plis men lè fonksyonè de leta se yo menm pou nou gade kòman nou pral ogmante salè yo e ou paka pran lapolis la ou detachel de rès e fonksyonè yo donk se un tou son pakè e ki pou fèt e le fèt ke nou kite fontyè la nan eta li ye a le fèt ke nou pa gon mobilizasyon fiskal e pou pèmèt ke nou rantre de fon efektivman pou nou jere e fonksyonè nou yo, donk nou tonbe lan mande. E donk e se, se la ankò yon fwa. Alò eskize mwen, eskize mwen, gen la ou reponn a aspè lokal la. Lentènasyonal deside pa egzanp,

La mwen reprann pawòl moun ki save yo, moun ki konnen kesyon an. An fèt, ou te jwenn misyon e avan yo, pa egzanp, ou te gen Minustah, pa egzanp, ou te gen 3 fòs e 3 tip dinite ki te fòme e twoup yo. Ou te gen polis lan, ou te gen militè epi ou te gen yon sòt de ibrid e ki yo te rele FPU ki te antre yon sòt de jandarmri, ou kapab di yon jandarmri plis ou mwen ke l te ye e ki te reponn a konfigirasyon teren an. E ou sonje brezilyen yo te nan Site Solèy e ou te gen diferan dinite. pa rapò a reyalite lakay yo, yo te mete yo nan de zòn estratejik kote ke yo te bay dekselan rezilta. Men ojodwi, Kenya te deja di se yon fòs de polis ke l ap mennen la. Donk mentnan eske lòt peyi ki pral patisipe yo pral genyen yon lòt tip de lòt tip dinite ki pral rive la. Ankò yon fwa, Ou pa santi vrèman ke otorite nou yo enplike nan kesyon an. E se prèske de moun k ap tann ke yo di yo men sa m ap vin fè pou nou. E se la petèt ou wè gon peryòd de tatonman. E paske yo vle montre ke yo pa vin la pou deside pou ou. Fò gon plan, fò gon fè de wout, fò di men ki kote m ta renmen tèl inite ye, fò gon istwa. Bon, m te yon delegasyon pnh m kwè, Haut Commandmental au Kenya. E se aprè vizit delegasyon an ke yo deside y ap voye 300. Donk, èske se an fonksyon de. diskisyon ke yo te genyen avèk Wo Eta Majò Lapolis la ke desizyon sa a finalize. Donk mwen vle kwè ke otorite polis nou yo byen enbi de reyalite teren an, yo byen enbi de sitiyasyon an, yo depase l. Dayè, lefektif reyèl de la pnh ojodwi nou pa janm konn sa l ye pa rapò avèk Biden, pa rapò a Nikaragwa e pa rapò a dot polisye ki kareman abandone. Mwen menm t ap gade lis resamman de polisye ki yon fè valwa. lò dwa a la retrèt, se ekstrèmman enkyetan. Sa di yo se 2 nèg ki ta sipoze jodi an la e nan wo kòmandman lapolis la. Se 2 moun ki te ki fèk kare travay kon di moun yo men sepandan yo pa wè yon avni an pou yo. M pale avèk 2, 3 ladan yo se egzakteman sa. Sa di ke desanchante e yo di ke yo prefere ke yo al gade sa yo ka jwenn e nan vi e prive. Donk la ankò yon fwa, gon pwoblèm moral k ape k ap kraze e lapolis la. Ou wè e genyen yon komisè e ou wè divizyonè e responsab e inite e anti kidnaping lapolis la e ki a jete leponj. E mwen te gen kanmenm opotinite pou m te pale avè l pandan ke l kite peyi a. Donk ou santi ke jisteman lontan la selil kontr'anlèvman ki te yon inite. Sa raple m kiryezman komisè Dossou. Non se komisè Evens Aurelien. Non, non, non, alò mwen di w sa raple m, sa raple m. Exactement. Komisè Dossou ki te bay, ki te konn bay rezilta, e pi yon bon jou li deside l kite sa. Absolument. Omwen komisè Dossou te ret lan peyi a, kanmenm son valè sur, e toujou petèt m espere ke lapolis a toujou fè apèl a li menm, byenke menm lè w kite peyi a ou ka toujou kanmenm fè apèl. Men vwala loun dè rè, yon polisye k ale la, le polisye e komisè Evens Aurelien, loun dè rè valè moral e entèlektyèl m kapab di, m kwè loun dè loreya de sa pwomosyon. e ki ki jete leponj donk ankò yn fwa se de kanmenm e desizyon kap pran dan lapolis la ki fè ke ou enkyè de e de de sak pral rive enstitisyon an avèk e de valè e konsa e kap pe kap e kap kite donk la mwen vle kwè ke wo kòmandman an fon evalyasyon e de sitiyasyon an e m panse ke se gwoup ki pral vini la e se sitou m vle kwè son gwoup devalyasyon sepandan nou nou nou enkyè kanmenm de konfigirasyon nou tande ke e twoup li yo pral genyen lè yo vin la paske se pa sa n te genyen pwenn de lan 2004 2005 Kote ke ou te genyen kanmenm yon kriminalite, n kapab di laj de la kriminalite. A lepòk, padon, nou ta kapab pale de 22, 25 an an mwayèn. Jodi a ou gen de zanfan, pratikman. M t ap swiv avèk anpil enterè repòtaj jounalis Metropole ki te ranpòte, m kwè, konkou Richie, ke m felisite pou sipè repòtaj sa a ke l te fè, ki montre pwoblèm nan. Jodi a nou pa. Nou pa bezwen pè pale de anfan sòlda, nou prèske ladan l e si n pa di ke n ladan l, se ke nou te rejte an 2004, 2005 paske nou te okontrè lentènasyonal te vle ke nou yo te kole etikèt sa sou jèn yo, nou te di yo non, nou pa genyen reyalite sa lakay nou men ojodwi se yo kanntè n nan lari, se yo menm k ap veye moun ki son de gardyen e yo gen gwo zam nan men yo ki pafwa zam nan pi wo pase yo lè yo mete l kanpe. Donk yo yo ekstrèmman e yo vin aprann sou le ta. Se nan lari a ke yo fè fòmasyon yo. Genyen ojoudwi dè depòte e malerezman ki rejwenn kanmenm kan e e de sè e de sè gang zame k ap fòme yo. Ou gen dè enstriktè pami yo, ou gen de moun k ap aprann yo zam, k ap aprann yo minisyon. Lè w ap gade enpak dè pwojektil fè sou dè dè veyikil dan dè zòn dit de non dwa, ou wè ke se de moun ki genyen de bon minisyon nan men yo e k ap fè anpil dega. Donk mwen vle kwè ke o nivo de ransèyman gen ase denfòmasyon ke ki jwenn e twoup e ka ou wè santi te gon ezitasyon o depa Kanada te devan te te an tèt e ou wè vin gon retrè paske kon le vèy ou non Kanada ki gen kanmenm me on peyi ki respekte dwa moun on peyi ki trè pridan nan e sitou kesyon timoun ou wè ke lè yo vin gen de done pa rapò a reyalite gang nan ou wè vin gon retrè. Bon petèt ke se sak fè yo al kondi moun yo al chòp pou lòt peyi kapab vini yo pou de rezon ke nou kapab petèt inyore yo chwazi Kenya men tou sa se an fonksyon de reyalite teren an ki a bokou chanje e malerezman nou son peyi ki pa gen archiv e m panse ke lè twoup la pral vini fòl ta kapab di w ban mwen archiv dè 5 dènyè zane ke m doute fò ke e yap jwenn yo donk sa pral fè retade pwosesis la. M sonje nan youn nan emisyon ke m fè la avèk kolonèl Himler Rebu Li te di l sispèk ke genyen yon ansèkleman de la rejyon metwopolitèn ki ap fèt. Lè sa a kanal an te fèk kòmanse, te fèk kòmanse gen pwoblèm nan antre sid peyi an. E la maten an ou menm Mesye Delva ou pale de yon sèvo ki ta dèry, ki ta dèyè sa k ap fèt la e ou pale tou de enterè estratejik. Èske La a, nou pa ta nan senple banditism, nou nan gran banditism avèk tout sa ke l konpòte kòm kriminalite, notamman, se kòm si nan do ti mesye sa yo, yo mete yo devan, y ap touye moun, y ap kidnape moun, men gen lòt pi gwo bagay toujou k ap regle. Bon, absoliman. E m panse ke dènye moman ke nou te viv y a pa lontan, Wendell, kote ou te wè lapolis te prèske rive sou Vilaj de Dye, E ou te preske wè eleman ki prezante l kòm le grand chef du village, celui qu'on appelle Izo, ou te preske bat kanmenm an retrè totalman e akile e ou te gen kanmenm polis la te deside pou li rive sou li e gen menm enfòmasyon ki te lese kwè ke misye te preske a de dwa de lese le peyi. E kòm pa maji, e ou santi ke genyen yon bès denerji, petèt ke gen yon kontwòl ki vin bay, ki di ke, petèt ke se pa le moman, nou pa pare, efektivman nou pa pral rantre, nou pa konn detay o nivo enfòmasyon ke lapolis la genyen, ki te fè ke li pa panse ke moman an te opòten. Men, si m ap pran senpleman wout nasyonal nimewo 1 an, Wendell, e w ap pran pa egzanp lè gran kontribyab ki son di kote de la wout nasyonal, E m toujou di menm an matyè de ankèt kriminèl, gon kesyon pou w toujou poze, a ki pwofit le krim? Otreman di, lè w pran wout nasyonal la, sòti de kafou wout nèf ale jous vè le gran nò, ki pase zòn ti tanyen pou ale, ou wè nou avon lè gran kontribyab, ou pran pa egzanp sina, ki k ap pwodui siman, ou pran moulen dayiti k ap pwodui farin, e ou pran pò lafito ki anfas la. Jodi a si w ap pran lè senk dènyè zane, resèt leta. te rive jwenn nan men kontribyab sa yo, konpare l a jounen jodi a la kote ke gen 2 la yo ki, gen 2 ladan yo ki fèmen. Sina pati, Sina avèk Les Monnaies d'Haïti patikilyèman. Donk sa vle di kwa? Ke Leta kwaze bra l. Resèt sa ke l te konn antre chak ane a, li pa jwenn li ankò. Donk li tounen l vè letranje k ap di l ban m ti kòb. Bòl ble l nan men nou, n ap di ban m ti kòb. Sepandan ou pa fè anyen pou di pou reprann zòn sa a, alòske se te kanmenm e yon atak ki te anonse depi septanb 2022. Donk, se pou te djèk yo. Ya osi kote de zakadè.
Oui, non, absolument.
Men la, tout sa, e nou ap pran, ankon yon fwa, se la map pale ou de mobilizasyon fiskal ou nivou de komin, ki pa kapab rantre kòb ankò. Donk, mètnan, lè pwodui ki tou pran siman, ki tou pran farin, ki tou pran aktivite kap mennen nan zòn sa yo, kiyès kounye an la, ki pral pwofite de.

ki te fè ke nèg yo vin ki pe, bon, evidamman, sè te gen de nèg ki pat, se pat nan domèn yo vrèman, yo antre nan yon domèn ki pa pou yo, e y ap enpwovize, e ki vin fè ke ou pa, yo te jwenn plis e moun ki te anfas e pwojè a. Men ki ta ka pèmèt jodi a, paske ojoudjou an pale de ransèyman ekonomik, n ap pale de ransèyman finansye, Lafrans, apre sa l fin viv lòt jou la yo, e agrandi depatman ki te okipe de ransèyman penitansyè, yo vin konprann ke anndan prizon an fòk yo genyen bokou pli denfòmasyon paske se la anpil krim planifye. Donk nou menm nou neglije anpil aspè kesyon an, sa di ke a ki pwofit le krim nan fò n adrese l paske jodi a la ou gen de mache k ap devlope an fonksyon de paralizi ki fèt nan yon seri de zòn. Donk la eske moun sa yo ki briskman lanse yo nan de aktivite K ap pwofite de fermeture zòn yo. E se la rezon pou lakèl anpil fwa Wendel m pale de konfli denterè. Donk la se pa, alò eskize wi si m entèwonp ou. La w ap di nou Reginald Delva se pa bandi yo sèlman k ap fè beurre yo, menm si nou konn wè ke yo ap etale, ekspoze volume lajan ke yo kolekte. Men sa se pa anyen.
Gen dotre enterè, gen dotre sektè k ap pwofite de sitiyasyon sa. Se son lè bra egzekitan.
Sa vle di ke y a toujou loto entelektyèl. Si m pran pa egzanp, mwen te fè remake la lòt jou Wendell sou sektè medikal la ki peye yon lou tribi e pa rapò avèk kesyon kidnaping nan. W ap gade konbyen medsen ki e ke ke yo kidnape. Pafwa se son de pasyan ki vini menm nan klinik lan ki sètòp antre gimè e doktè a ki ki fè ki bay gang nan tan pou yo vin pran l. Donk mentnan si w ap pran petèt spesyalite de medsen ki yon ete anlve, mwen vle kwè ke si gen yon ankèt ki mennen w ap ou kapab wè ke genyen yon moun ki sible yon kategori de moun pou ke li petèt twouve ke li pral li menm avanse bokou plis nan domèn pa l la. Paske jodi an Wendel, jodi an. Eskize m se tris.
Eskize m tou devan oditè yo si m entèwonp ou, un petit peu, trè souvan. La ou vle di nou tou ke medsen ta enpli ta gen gang e ke yap fè kidnape dotre medsen parèy yo. Wendel mwen wè de mwen wè de medsen e fòm se tris jon dil lan ki ki ekri de chèf de gang kap remèsye yo ki te pèmèt yo fini etid yo mwen wè de de de kad ki remè ki ekri de chèf de gang pou remèsye yo ke yo ke yo te pèmèt yo fini etid yo mwen wè kan menm de zantis dayè ou wè de zantis ki konn kanpe nan nan televizyon sou rezo yo ki di ke yo te oblije al jwe si yo pa t al jwe yo t ap vin chèche yo donk ki paske lè w pran de de spesyalite E ankò yn fwa, lè w ap pran petèt sa ki rive nou an tèm de an tèm de de atak ki fèt sou dè sektè byen detèmine, e gen gen yon moun k ap reflechi. E m kwè gen yon lis pafwa menm ou kapab di ki egziste de moun byen presi pou ke se prèske e souvan ke moun nan reyalize ke lè l an kaptivite, Se fè 1 mwa, 2 mwa ke yo tap swiv li. Avèk de enfòmasyon presiz e ke yo te gen sou li. Pafwa yo gen foto l nan seri de kote l t ale. Donk sela vle di kwa? Ou menm, e se pou sa m di w Wendell, statistik toujou pwouve nonb de moun ki viktim, men l ka pa janm revele, li pap janm ka revele dayè, nonb de moun ke yo rate. Paske e se prèske lè yo pran w lan, ou reyalize ke yo te dèyè w depi 1 mwa, 2 mwa, chans pou ou, ou chanje wout, ou modifye pakou ou, ou pa gen woutin nan chak fwa. Donk ki fè ke ou vin yon sibl difisil. E men se sur ke si gen, e se la ankò yon fwa Wendell, popilasyon ap tann pou wè ke gen de otè entelektyèl ke arive idantifye. Paske sa fè two lontan ke wap wè ke se de nèg a zèl sapat. E nou konnen ke gen de moun kap reflechi e petèt la konpetisyon pafwa e se pou sa m pale w de kesyon e medsin nan e o nivo sektè medikal la ki malerezman e ap soufri anpil E m kwè ke gen fanmi e yon medsen, e gen anpil medsen tou ki disparèt, ke yo anlve yo, ke yo pa janm rejwenn tras yo kote yo fè. Donk gen de enjenyè ke yo kidnape anndan biwo yo. M pa kwè ke se par hasard ke aksyon sa yo fèt. Men m kwè ke gen yon espri de konpetisyon. Nou wè ke kidnaping nan fasil kounye an la pou n elimine yon konpetitè. Paske tout moun ap di se kidnaping. E malerezman nou gen yon tandans tou nan sosyete a, dire que ça n'arrive qu'aux autres. Nou pa panse ke demen maten, e li ka frape nou.
Ou byen ou di ke se paske li te an afè. Absoluman. Yo toujou jistifye, jisteman, e sa ki rive moun nan, kòm si se moun nan ki an tò. Donk la m panse Wendel vreman, e si gen yon ankèt apwofondi, e se la m deplore ke la selil kont anlèvman, e ke polisye yo dan le tan te trè fyè d'apartenir a cette unité, est devenu un bureau de ruine. Kote pratikman ou wè son biwo san nanm, kote ke prèske son polisye al ladan l kounye a, jodi a se prèske yon sanksyon ke l konsidere ke l ye, alòske se te yon inite ke l te fyè Paske l t ap sèvi e, e se la ankò yon fwa lè priyorite e pa rapò avèk tankou nou toujou di l se la fòm la plis avanse de la kriminalite lè n ap pale de kidnaping nan. Donk èske otorite yo ba montre ke vrèman yo konprann ke se sè s ki fè pè? Paske ojoudwi dyaspora si w fè yon ankèt li di w l p ap vin la. Li pa pral vin pran retrèt li an Ayiti lè ke l konnen ti kòb li fin redi fè a y ap vin pran l nan men l di jou olandemen e li pa imunize lè yo pran l yon fwa Y ap pran l de fwa, y ap pran l twa fwa, y ap pran l plizyè fwa. Donk la ankò yon fwa, m panse ke e fòk otorite yo mete priyorite a kote li ye. Lè ou idantifye pwoblèm sa a, e ankò yon fwa, m pa kwè ke se sa nou wè yo ki vrèman, menm lè ou wè malerezman otorite yo prèske lage e kanmenm sè e aksyon sosyal yo lan men bandi yo, ou wè gen youn ki t ap fè distribisyon nan vlòp nan zòn Kanaran, e lap fè travay leta e an menm tan li pwotejel pa rapò a moun ki nan zòn yo kòm ki fè sèvi de boukliye. San malere sa yo pa konnen se de boukliye ke yo ye. Absoliman, absoliman e se paske leta li menm e se la le danje an souvan nap repete e Wendel ke e nap repete souvan ke e se se moun ki pa peye taks yo e ki fè ke peyi a konsa men bandi a li menm diskou sa li jwenn ni epi li pwofite de li menm poul tòtire yon seri de moun donk jodi an leta vin fè de kidnaping nan malerezman yon pwogram sosyal. Tenten pou m dade w lan la, e monchè tan pou mas moun sa a desann vin fè manifestasyon lan vil la la, paske w ap wè l, pa gen mouvman manifestasyon k ap fèt lan vil la la. Lè w wè moun ki aliyen anlè Kanaan, yo dakò pou l fèt konsa. Wendèl, lè moun yo aliyen Kanaan. On chèf de gang ap distribye. Bon, pran moun sa yo mete yo nan lari a pou manifeste. Donk son chwa k fèt. Tan pou m genyen yo k ap manifeste di m grangou m pa ka jwenn anyen, gen on chèf de gang ki rale yo vè li menm epi ki kase ponyèt anpil moun epi k ap distribye. Gen youn nan yo ki sou wout Kanaran ki fè on aktivite e se la ankò youn fwa ransèyman fèt pou ede otorite yo konprann sa k ap rive nan peyi a ki transfòme anpil nan medam ki te sove nan prizon Akayè yo an marchand. Donk, se son de zèv evaded prizon ki jodi a la, petèt apre dezan, twazan, senkan, pral bati yon kapital ki pral fè de yo de gwo machann. Lè w wè, e m salye toujou e madan Sara yo, e pa ke n ap choute sou yo, se de moun k ap travay di, men sepandan gen pil moun ladan yo k pral enfiltre yo. Paske lè prezidan Panama a, a ment repriz ap di nou, twòp kach ap rantre lakay li, Fò nou chèche yon jan pou nou evite paske plizyè machann met tèt yo ansanm, yo bay yon machann al achte pou yo. Men jodi an mwen di w ke anpil nan medam ki te sove nan prizon Akayè retwouve yo jodi a la transfòme an marchann paske pa bliye tankou m toujou di l, yo nan mache yo gen pwodui vole yo. ke chèf gang sa el konnen pafwa li te konn ba yo kredi li te konn ba yo machandiz la e pou yal vann gen yon de gwoup de medam ki te konn peye e on pati ya vin peye rès la aprè men jodi an pwogram nan tèlman bèl tout moun pran kredi epi se lè yo fin vann yo peye donk yo kapab rekapitalize tèt yo yo kapab menm bezwen chèf gang nan ankò paske li ba yo on opòtinite.